N ap fè yon kòdinasyon la ansanm avèk Club Café. Paske jodi a la nou pral pale yon ekip bagay la men. Nou pral fè yon bèl stream la jodi a. Yeah, on stream. Once again men, n ap big up tout moun. N ap big up tout moun ki branche sou Facebook, Twitch, TikTok, Instagram, Facebook, Youtube. Jodia la nou pral fè yon yon bèl stream. So nan big up tout moun jodia, nou konnen jodia se konje li yo Ozetazini, Labor Day. Anpil moun tap enjoy Labor Day weekend yo la, anpil fèt tap fèt New York, Boston. So moun ki tap enjoy yo men byen enjoy yo e si w nan lari jodia la nan Labor Day men nou konn yon bagay yo swa ap antre lakay ou, swa ap bwè pa kondi, swa ap kondi pa bwè. So paske nou bezwen tout moun. Um, jodi a la nou pral fon bèl stream men. Stream nou pral fè jodi an la men. So nou pral balon ekip bèl bagay jodi a men. E si e sa fè jodi a nou gon bèl nou gon bèl guest, nou gon special guest men. It's all about knowledge today men. So paske gon ekip bagay kap pase nan etyèm an la pou men men. Um, gon ekip tèm, gen yon ekip pòs mpanse ke nan etyèm an la um, Nou pa gen moun ki ranpli yo men. Ou konprann? E sa fè wap wè nan tit la wap wè men anpil moun ki nan etyeman la pa byen metrize de seri de tèm men tankou distribisyon, stream, royalties, management, booking agent, m ka di A&R, record label, executive like gen anpil moun ki nan etyeman la kap brase alright so they don't really know what the fuck going on man so afè men m te oblije di you know what man Umm an mòd jan Dadou konn dil lan menn ap fè ti seminè menn ou konprann sa map diw lan fè seminè sa yo ap enpòtan so se sak fè m di you no wòt menn umm map fon Nap fon nap fon pale de seri de bagay menn e trè byento menn m gen pou m pran kèk nèg ki nan management tankou yon nèg tankou Narcisse tankou yon nèg tankou Narcisse menn m fò m fò m gen Narcisse yon jou nan stum sa menn nan stum yo menn tankou pou n pale de seri de management menn because lately I feel like gen anpil moun menn like they don't really know what's going on Narcisse menn kòm Narcisse di m li branche la menn yo Narcisse yon jou papa menn Fò fò fò monte nan stream nan wi menn. I'll probably like next Monday bro. Ou konprann? Yeah yeah yeah yeah yeah euh m konnen w branche menn. Paske tankou Narcisse menn, Narcisse se yon management ki ki ki konn standard sa k rele management menn. Alright so yon jou fòm gen misye nan stream man like yon stream man pou esplike moun yo man what really going on when it's come to management man like sa sa ki vini ansanm avèk management man paske nan HMI la man anpil nèg man ki manager man I feel like they booking agent man no disrespect man no disrespect so afè fòm pran de se de nèg ki real management like real manager ki really know what the fuck going on when it's come like to the business music like pou moutre moun yo Moun sak anraje nan kominote nou yo menn moun ki konnen yo menn se pa moun sa yo k pale menn moun ki konnen yo menn se pa moun sa yo ki jwenn platfòm pou pale menn so nou plis promote de seri de zen stuff like that bagay sa yo menn so that's why me I ain't gonna lie lè m kòmanse ap fè sou m di you know what it's gotta be for fun first and then after that But then wap avèn friend and then like it's gotta be like education you know. Tankou m gen de seri de patnè nan Brezil tankou Didi nan Canada tou man like bon kòm Didi pa renmen parèt nan stil de bagay sa yo man Dido man so yon lè fòm pran Dido man like pou Dido tankou yon nèg tankou ki gen team li kap fè program man kap esplike man like

Yow yo just like tankou la atis sa yo konn bay atis sa yon ti push finansyèman men like they feel like yow m ka manager m ka sesi m ka sela yow bro of course bro of course of course yow Monday Monday and atis men nap fon bèl stream sou sa men ma konnen si wap disponib men Definitivman jan Narcisse dim nan man like a real manager doesn't need like to be in front of the artist man like of course bro everything's gotta be like behind the scene se ou menm kap handle de seri de de seri de bagay man so man yo bro kounye an man like everybody bro like man depi nèg la ka pran kèk dat pou yon moun bagay sa yo li se manager entèl man li se manager entèl man but Lately bro like moun yo menn like yo pa konnen menn like tankou la hey bagay sa yo bòdè menn like gen moun ki responsab pou sa gen moun ki know ki konnen ki devwa yo ki konnen ki misyon yo menn lè yap travay ansanm avèk yon atis menn like because the business music is huge menm an ayiti nan kominote m pap di an ayiti nan kominote pa nou an Pou moun etan sanm avw nou pa gen record label man all them artist like they are independent artist yo se atis endepandan but men lè atis la endepandan man like an majorite li toujou fè on team ansanm avèk ansanm avèk ekip li sa map di la on team avèk a li toujou fè on team li li build ekip li man li bay chak moun on tach lè chak moun sa yo gen tach sa yo moun kounye an la man ou sipoze like tankou la konn ki responsablite ou konn kisa wap fè man ka bannou egzanp trè senp

Ou men menm just wè like tankou Anyway, so yeah So, um, sa m tap di an men like Lè atis la, atis nou yo pi fò ladan yo endepandan So lè atis la konstwi ekip li la kounya la li di hey Ou menm wap jwe wòl manager a Ou menm Apa de wòl manager a menn kisa nèg la gen ankò menn Ou ka di Anyen ankò Paske la majorite a nan menm biznis nou an menn se nèg la kap jwe wòl manadjè a, se nèg sa kap jwe wòl booking agent la, se nèg sa kap book la, kap jwe wòl PR la, se nèg sa kap jwe wòl atis development lan tou, se nèg la kap jwe biz management lan tou. Ou konprann sa map diw la, se nèg la kap fè tout bagay sa yo menn. So, an bon lojik. Yeah biznis nou an pa gen kòb jan moun ap fèl wèl la but men ou menm antanke atis menn ou ka fè kòb la rive sou ou jan pou fèl la menn. Manadjè a li pa sipoze moun ou swadizan ou di manadjè a menn se pa li ki sipoze ap pran dat yo menn. Manadjè a la kisal la menn li sipoze la li menm menn li ouvè kanè dadrès li menn pou lap chèche lòt dil pou l mennen nan ekip la epi li menm pou l pran 20 pousan l lan oubyen 25 pousan l lan menn sa w se dil lap chèche pou ou menn booking agent lan li menm li la menn jan non an dil lan menn pou l pran booking pou ou menn alright cool so nan menm sa tou menn fò w klè pou imaj ou menn fò w gon PR ou konprann sa map di w la menn fò w gon moun ki la menn pou jere imaj ou menn ki pou jere like relasyon piblik ou menm sa bon 3 4 ann al kanpe like tankou w la moun ki pral exec. produce ou yo man like tankou la executive producer a man paske ou ka pa gen kòb la fòw al chèche yon moun ki gen kòb la man pou envesti nan projè w la man yeah ou ka pa siyen avèk yon record label but men an menm tan tou ou pral bezwen yon moun ki gen finansyèman stable man ki pou di you know what m pral sòti projè sa la ou ta renmen executive producer l so se moun sa ki pral met finance lan deyò a la e ou pral bay moun sa yon retou sou investment li sa se 2 Sa se m sou gentan m gentan sou 4 la. 5, Si w se yon pa yon atis ki gentan etabli, fò w fè yon jan menn pou devlope tèt ou. Gen moun ki la pou sa menn. Wè kèd lebèl yo yo menm, yo gen yon moun ki rele sa A&R but men ou ka gen yon management like dev ki nan kòm development artist pou ou konprann sa m ap di w la. So sa e di a se yon moun ki pou aprann ou, ki pou mete w nan de seri de sitiyasyon nan de seri de nan de seri de sitiyasyon. pou mete w alèz like when it's come to stage ou konprann sa map di w la menn kap pèmèt ou menn like frote avèk de seri de lòt atis menn so sa son lòt pati tou kounya la ann gade l kounya la bon m pa bezwen wè tankou la si w son atis ki gentan etabli fò gen fò gon moun ki manadjè w ann ro tankou la kap jere lojistik ou epa lè w pral rive pou konnen son pa bon son sesi son sela fò gentan gon lojistik manajmènt menn tout sa yo ladan menn se de seri de djòb ki la pou Gen seri de moun. Ou pral mande kòman moun sa yo pral touche, se ou menm ki pou fè biznis ou an jan, pou chita biznis ou an jan, pou fè kòb antre, pou tout moun sa yo ka rantre menn. So guest mwen gentan la menn. M pral pale ansanm avèk Club Café la. Nou pral fè yon bèl stream sou sa menn. Ego.
Yo, sa kap fèt? Ou tande m byen bro? Ou ap byen pase la.
Sa kap fèt? Sa kap fèt?
Nap frape menn.
Monchè ou konn sak pase e Test one two yes sak pase menn koulè mwen itilize yo se koulè ki sature tankou m pa itilize koulè ki bright menm menm jan avèw m pa konn tankou ka wè diferans lan m pa renmen koulè ki bright bright
tankou ka wè diferans lan m panse ke sa pa vèm yon big deal tou menn. Nan nan sa pa vreman big deal men moun yo wè nou se sak nou pral pale yo menm ki big deal pou nou menm ou konprann sa map di w la janm tap eseye janm tap eseye kòmanse an Ede men m tap back light lan la pou diffuse mwen a background nan m gen 2 ti limyè atè a la m wè limyè la ya ou bon wi. Ou bon ou
ou nòmal menn ou nòmal menn se ou sa kap fèt menn kòman jounen w te ye menn kòman wap jere le bò le bò deri w jodi w la la Monchè men tout bagay anfòm wa apa map distrèm epi tankou lèm tap pale avè w la m tap lave machin mwen tankou gen anpe bagay dèfwa m pran leswen pou make sure ke mwen fè yo epi se tou men pase moman a fanmi lan kò a pat tèlman bon men nou òganize nou. Ah men depiw Depi ou dim kwabat telman bon men nou an nou an gade. Ekote bro.
Ya ya. Ou la men, maintaining men. Ou konnen janm di w la depi depi m nan ti chanm sa santi m on lòt jan men. Espesyalman men m tap gade akademiks la men, map gade yon sitiyasyon ki gen nan Atlanta la brother men. Mwen enspire. Mwen enspire.

Monchè mwen tap mwen tap fon pale de kijan gon ekip bagay menn ki pa respekte menn nan biznis mizik nou nan kominote nou an menn ou la sa map diw la? Yeah.
Tankou pou mwen menm menn tankou m ka kòmanse a tèm sa menn management

Mwen panse gen moun ki la pou sa, gen tèm ki responsab pou sa, men gen booking agent ki ka fè sa, ou menm antanke manager, ou sipoze ouvè kanè d'adresse ou menn pou al chèche next deal menn pou mennen nan pou mennen nan ekip la and then pou touche 20 pousan lan oubyen 25 pousan lan menn cuz at the end of the day menn atis wap manage la li sipoze gen bagay kap going on menn pou al chèche lòt bagay pou mete sou li and then to get paid ou la sa map di w la ann kòmanse avèk tèm management lan menn.
Monchè, e se yon bagay m toujou pale, m toujou fè kontent sou sa tou, m toujou, e m panse youn nan premye kontent ke m te fè, wè sa m te vin fè yon lòt kontent sou li ankò, se te sou koze management lan, paske e yon atis nòmalman pa sipoze gen yon sèl management, tankou yon atis sipoze gen plizyè e manager kote ke Ou gen yon manadjè k pou devlope talan, manadjè sa se yon manadjè ki vrèman konn mizik, ki konekte a endistri an, ki ka ede w jwenn yon featuring, ki ka panse a vizyon atis lan, ki ka touche misyon atis lan. Apre sa ou bezwen yon biznis manadjè. Biznis manadjè li menm se moun ki gen kontak tout moun ki gen sponsò, lajan, envestisè, tout Depi yon pwojè ap fèt, se moun sa ki deal avèk koze biznis pou atis la. Paske yon atis se prèske tankou yon konpayi. Apre sa nou gen booking manager, di mwens booking agent. M panse ke plis moun ap plis konfòtab avèk booking manager. Se moun ki gen tout kontak avèk Production avek promoter, venue tout moun sa yo se moun sa ki ap mete w on stage. So apre sa gen yon lis lis lan ka kontinye men m toujou konseye pou pi piti pou yon atis ka vreman chita pou gen yon team lè w ap pale de moun pou w ap pale de team ou. M panse ke 3 sa yo se 3 antite ke w sipoze gen nan team ou. Apre sa pandan m t ap set up la m tande w t ap fè referans avek yon A&R ki vrèman enpòtan tou tankou ou youn nan manadjè yo di mwens nèg ki se kap devlope talon nan e nenpòt nan yo kapab gen bon relasyon ak ENA yo paske chak lebo vini avèk yon set of ENAs tankou moun sa yo se moun kap make sure ke ou gen deal ak lebo yo siyen e autre so m panse ke yon atis nou pran sa vrèman ala lejè menm atis ki gran yo gon pil bagay ke yo pa genyen lòtède atis la youn nan bagay ke m toujou kirye tou Lòtè do atis di konsa ke l gon tim, m toujou kirye pou m konn kiyès ki nan tim nan, èske son gwoup zanmi, paske pa janm gon moun ki reprezante, e tou menm menm la tou tankou ou te pale de PR, ou kapab gon moun ki fè PR nan tim ou, tankou mwen fè PR pou pou pou plizyè antite nan nan HMI lan, dèfwa m konn poste sou paj pa m nan men gen dèfwa m pa parèt tou pou dè rezon ki yon ti jan plis rezève. Men tou ou kapab gen PR nan team ou, di mwens tou ou kapab outsource job PR ou paske lè pou PR lè pou bagay wap fè toutan, e pou bagay wap bezwen kòm si au jour le jour, li fè sans pou ou outsource li kote ke gon konpayi ou fonksyone avèl nenpòt sak genyen ou soumèt li bay konpayi sa epi konpayi sa al take care tout jan de bagay sa yo paske youn nan bagay kem toujou di. Atis la devwa w se fè mizik. Of course si w konprann mizik, si w konprann endistri an, ou kapab pitchin. Tankou nèg tankou Djeko, Djeko konprann mizik byen, l konprann jan endistri an ye. Gen defwa l gen bagay ke l fè paske li konnen. Men nan fen jounen an, yon atis se vrèman tankou Rihanna, Beyoncé, tout jan de moun sa yo, se tankou yo gen yon team Cardi B yo gon team ki chita la ki ap travay pou yo make sure ke tout aspè yo yo kouvri nèt. Tankou yon atis kap mennen, m pral baw pale, yon atis kap mennen pou pi piti sa sipoze gen yon dizèn de moun nan staff ou. Soti nan business manager, pase nan nan komsi moun kap make sure ke w fashion ou normal menm menm menm yon fashion designer sipoze fè pati de team ou di mwen si w ka outsource ou di mwen si w ka travay avèk plizyè komsi si w nan nivo pou wap build yon brand Menm yon road managers ou sipoze gen sou sa. Oh wi wi menm menm pou nitrisyon menm menm pou nitrisyon paske atis lan ap vann yon imaj tankou fòk ou fit fòk ou byen kanpe to komsi tout sa yo se de bagay komsi ki enpòtan men nan